Koman nou ye koman nou ye depi nou wè vizaj sa nou wè kiyès ki la ansanm avèk nou ok jodi a nou la ankò nan yon nouvo videyo ansanm avèk mesye dam yo ok videyo jodi a se kisa li ye Bon apre di mesye dam yo pap vreman patisipe men se mwen menm ki pral fè manje jodi an Mwen pral fè manje nou pral manje ansanm avèk mesye dam nan nou ka wè jan Samy ye la Samy moute sou yon sofa l kanpe lap gade Ok ann ale ann al swiv kòman sa ye Avan mwen kòmanse map pwofite fè moun yo oh Djoul fè yon voye yon salitasyon nou ka wè Samy ki dèyè a la Men sa men ka sa sa Mickey anvi di yon bagay nou ka wè jan yo an gete donk kidonk jodi an nou pral nou pral fè manje nou pral manje antre nou ann ale ann al swiv kòman sa ye kòman nou pral degiste ansanm ok jan nou ka wè la mes mesye dam yo kontan jodi a se konje tout moun nan kay y ap fè dezòd y ap gad televizyon donk se sa ki fè yo kontan konsa paske jodi a se konje Tout moun la, tout moun ap pran plezi yo, nou ka wè jan sa ye ansanm avèk yo. Ann ale, ann al swiv kòman sa ye. Jan nou ka wè a sa ye spaghetti mwen ok. Epi la m pral montre nou legume m pral mete ladan l. M pral mete kawòt, brokoli, piman dous ok. Dlo espageti mwen te gentan sou dife, epis ladan l, lwil ladan l ok. Se ak vyann moulen ke mwen pral fè espageti sa, timoun yo renmen li. Spaghetti m gentan pral nan dife talè konsa ok nou ka wè la li gentan ap bouyi m pap ka filme tout bagay yo paske map e mwen pou kont mwen ok talè la m pral vide espageti mwen pou m kòmanse prepare vyann moulen mwen pou mete legume ok m pral vide li la. Nou ka wè la m met chodyè m cho, vyann moulen m desann ladan l. Nou ka wè ki gentan gen menm ti pat tomat. La m ap mete legim yo ok. M ap prepare li. La wè m pa ko mete dlo an, dlo ki te nan espageti an anyen non. La li ka manje konsa. La m gentan vide espageti mwen ok. Ti zonyon mwen tout bagay sa yo. Mwen pa nan fè chèlbè non. Vwala mezanmi men manje a ok. Men manje ya mezanmi nou tap tann nan Menni sa se konsa m te prepare jodi an Se sa m te deside fè jodi an pou nou manje ok Mwen m renmen zaboka anpil E moun lakay mwen pa fanatik zaboka men mwen m fanatik zaboka M pa rayi zaboka Bannann bouyi se mwen Pen se mwen m renmen zaboka anpil nou ka wè manje a mezanmi bèl bagay bèl bagay ok san filtè video manje video sa san filtè e sa se manje a menm menm menm ok nou ka wè kòman map montre nou li ye ok se konsa m tap prepare jodi an e pi talè la konsa mwen pral rele mesye dam yo pou nou al manje pou nou al byen pase Mwen m fè manje a m santi m tonbe damou manje a ok la m pral pale ansanm avèk mesye dam yo apre sa pou nou ka al manje nou travay.
Sa pase Julia nap boule. Mesye dam yo kap di youn lòt sak pase nap boule la nou ka wè jan yap fè dezòd bon kite mwen al prepare apre sa pou nou ka al manje ansanm ok. Yayisa mimi renmen l.

Abòne. Abòne. Abòne l abòne. Abòne. Like.
Ebyen ok. Joujou pa vle di anyen. Donk kidonk jodi an se videyo sa m te vin ansanm avèk li pou nou ok. Se videyo kote mwen te fè manje jodi an, byen ke m pa t montre tout pati nan videyo a kote m t ap fè tout aktivite yo, ok. Men, kanmenm mwen te montre nou esansyèl yo, ok. Kòman mwen fè espageti pou mesye dam yo, paske... Se konsa pou m fè l pou yo manje, se konsa pou m fè l pou pou demwazèl la sitou manje paske li pa fanatik legim, li pa fanatik fèy, li pa fanatik anyen ok. M te chwazi fè l konsa epi m te di ban m pote yon videyo pou nou jodi an ok. E sa fè mwen plezi pou mwen te fè yon videyo. pou nou kote mwen ap fè manje kote mwen ap prepare pou mesye dam yo ok kidonk ou menm ki pase anba videyo sa pa bliye kite yon jèm pou nou ok kite yon pous anlè pou nou lè ou fin gade videyo a klike sou pous anlè a pou nou Abòne pou nou epi pataje videyo a pou plis moun ka gade videyo a epi konsa map ka pote plis videyo pou nou ok map fè plis videyo pou nou nap ankouraje mwen pou mwen ka fè plis videyo ansanm avèk mesye dam yo ok male nap wè trè pwochènman nan yon lòt videyo ansanm avèk timoun yo babay a la pwochèn.